Chèche elèv ki fè pi bèl mwayèn, soti nan S1 rive nan S4, m pa t konn si se sou Marc-Henry m te tonbe. Paske nan chak klas yo gen nèg ki konn premye. Men lè m totalize tout mwayèn, soti nan S1 pou rive nan S4, se Marc-Henry ki fè pi bèl mwayèn nan lekòl la, soti nan S1 rive nan S4. Jodi a, nan kad

E se, e jounen jodi an, li se sa an relijyon nou dwe de 1905 a 2026, sa fè 121 an ke li se sa ap sèvi kominote Grandans lan e poukwa pa kominote ayisyèn lan jeneralman. Pou mank brèf istosite, lise sila a te vin pèdi lokal li suit avèk yon ensandi nan Rue Laurentius, depi lò, lise an t ap pase de lokal an lokal. Finalman, le 5 avril 1961, Tout gouvèneman ki sou swa dra li Lucien Laurent Alexis inogire lokal sa ke nou rele lakou a donk Lucien Laurent Alexis te vin chanje non li te vin pote non lycée François Durain ebyen swit avèk echèk di mwens yn fwa ke rezilta Duvalier a tonbe Lucien Laurent Alexis retire non initial li si donk a Ebyen nan kad emisyon nou onè jodi a, nou gen privilèj rankontre yon elèv ki make ou anpil pa bò isit, se byen Mackenley Edouard ke n ap gen pou nou fè yon ti kozri avèk li pou nou konnen sa, poukisa e kòman mèt Senor Alexis se li menm pami Tout sak gen flanm yo papi tout elèv kap briye yo se li menm ki plis de yo si. Bonjour tout moun! Se Rèv Media ki rantre lakay ou nan kad emisyon nou Face à l'excellence. Emisyon sa a kote ke nou gen an pèspektiv rankontre elèv, etidyan ki distenge yo, par ekselans akademik yo, par mwayèn yo, par nòt yo, e nan emisyon sa nou vize fè yon chita pale avèk yo, fè yon bat bouch avèk yo pou nou konnen kijan, kòman yo fè, ki teknik yo mete an plas ki fè ke se yo menm ki toujou nan tèt klas la ou di mwens la plupart du tan. Ebyen jodi an nan lise Nord Alexis nou pral gen privilèj rankontre Mackenley Antoine ki se elèv yon elèv nan ESCAP trè byento ki pral pale avèk nou de kòman e kijan ke li fè pou li kapab kenbe flanbo a pi wo pami tout lòt elèv ki kenbe flanbo yo nan Lise Noralexis. Men avan tou, non pa m se Christland Horace, se avèk mwen ke n ap gen pou n fè chita pale sa a. E emisyon sa a, nou p ap bliye salye Reb Local, ki se yon antrepriz agwoalimantè ki vize transfòme tout pwodui lokal yo pou. On fason pou n kapab bouste pwodiksyon lokal nan Jeremi e poukwa pa an Ayiti. Bonjour Mackenley. Bonjour Ras.
M espere ke w anfòm. Wi. Nou pral pase yon bon ti moman ansanm. E m panse ke laplipra di tan nou pral pale de ou, dayè se pou sa nou la a. Donk avan menm ke nou rantre danble nan emisyon Face à l'excellence, nou ta renmen konn avan tou kiyès ou ye Mackenley? Ok.
Non pa mwen se Antoine Mackenley. Mwen abite ri Bwa Antonè, pli presizeman Dè Distriyèl. Mwen gen 18 an, mwen lekòl Lise Don Aleksi.
Ok. E ou lekòl Lise Don Aleksi sa fè konbyen tan? E mwen gen 4 an depi m lise a, paske m fè S1 jiska S4 kounya la. Ok. E pale nou de pakou akademik ou. pou rive nan eskad jounen jodi an. E pou pakou akademik lan, se vre yo anpil men, m oblije pale de yo. Mwen fè Kinde a premye ane e Sent Terèz, Montessori, ki nan vil la la. Epi mwen fè de, mwen te vin kite l nan premye ane, mwen fè premye ane a sizyèm ane lekòl Louis Lumac. E malerezman li pa t gen setyèm. M te vin rive fè setyèm nan Pòtoprens. E akoz de jan peyi an ye a, m te vin kite l. M te vin fè uityèm ak nevyèm Mik Senlwi. Epi lè m ap antre nan S1, m vin lise nan Aleksyan pou jiska jounen jodi a. Ok.
Sètadi lekòl yo anpil. E kounye a m ta renmen konnen kòman ekselans lan te ye nan, nan tout, pandan tout pakou w sa a? E pou m byen di w, So m son moun ki motive depi lè mante lise non Alexis paske ou pa avan konnen depi piti nou ti moun toujou gen de bagay nou pap konprann e lèn vin konnen l lèn vin rive nan yon sèten aj e nap vin plis motive pa rapò avan. Donk nan adaj ki di laj amèn la rezon se pandan wap grandi ou plis wè enpòtans lekòl Wi. donk nan sans sa ki enpòtans lekòl gen pou ou? E pou mwen lekòl gen anpil enpòtans E an premyèman, se li menm ki pèmèt gen entèlektyèl nan peyi a, e pèmèt plis moun kapab plis adrese yon moun pi fasil. Paske byen ke se pa lekòl ki pèmèt moun nan konn pale, men omwen li ba w yon oryantasyon. Ok.
E daprè ou, si ou pa t al lekòl, jounen jodi an, ki moun ou panse ou ta ka ye? E
si m pa t al lekòl, m panse m te ka pa Avo w la ap pale jodi an paske gen de rapwòch se lekòl ki fè w fè l. E donk se se tout enpòtans ke pou ou lekòl kapab reprezante paske lekòl ouvri yon pakèt pòt pou ou. Wi. Pandan ke n ap pale de lekòl paske se pou sa nou la, w ap fè eskat. Wi. Kòman sa ye avèk preparasyon egzamen an? E konsènan de egzamen an, se vre e m lekòl lise depi nan mwad janvye, m ka di gen yon karans an pwofesè. Men nou chèche aranje sa, nou plis al nan kou epi nou pran nòt ki lesansyèl, kaye elèv ki pase nan S4 nou chèche genyen yo pou n kapab etidye epi ansyen egzamen ki pase yo Nou eseye gad kijan n ka jere sa pou n reyisi. Ok.
E ki filyè ou aprann pou egzamen an? Toudabò lekòl la, lekòl la answa li fè SMP. Ok.
Donk se lekòl la ki oryante nou, nou pa gen privilèj pou nou chwazi.
Mwen menm mwen renmen pati SNP a answa men m pa konn pou lòt yo. Ah non donk sètadi se nan lekòl Lise Non Aleksi se direksyon an ki tou donk lekòl la oryante a yon filyè byen detèmine. Wi.
Donk kòm ou menm ou tou retwouve w nan SNP a ki rezon ki fè se se matyè sa yo ke ou anbrase tou natirèlman? Bon anfèt depi lè m te piti m te toujou renmen matematik So byen ki pi devan m toujou renmen m toujou kenbe l kòm yon kòm yon mit ke paske matematik la an swa li pèmèt ou konnen de bagay e li pèmèt ou reflechi an swa. Hum ok e a l'avenir paske bon m ka di trè byento la wap fèmen e dosye avèk lekòl klasik donk ou pral ouvè a dot orizon donk èske nou kapab nan pwojè fiti ou kòman ou nan oryantasyon pwofesyonèl ou pa egzanp èske ou toujou kontinye èske ou toujou gen entansyon lanse w sou menm liy matematik sa a? E konsènan de entansyon m toujou genyen l men gen yon koz Sa ka rive tou ou konnen nan peyi nap viv lan gen kriz kriz ekonomik tou sa ka rive nou gen nou renmenl men se pa li nou aprann. E kisa ou renmen?
E anfèt
m te anvi al etidye la medsin men m pa konn akoz de jan ka vin prezante la oh nou genlè ap oblije fè yon lòt refleksyon epi poun tounen sou sa n renmen an. Ok.
E la nou pral rantre danble nan sa ki vrèman, sa ki kenbe nou la. Marc-Henry Antoine, lè nou te rive Lycée Nord Alexis, Lycée Nord Alexis te fè nou konnen se ou menm ki kenbe flanbo an pi wo. Se pa pou se pa ke pa gen lòt elèv ki bon tou non, men se flanbo pa w la ki pi briye. Ki jan, oudimwens kòman, ou menm, ou travay, oudimwens ki metòd ou itilize lè w ap etidye, eksetera, ki fè ke se ou menm ki gen plas sa a? E, anfèt, an premye lye, nou gen yon orè. M fè orè, pwòp orè pa m, byenke lekòl la gen orè, menm jan l gen orè pou pwofesè yo vin travay la, se kòz sa m fè orè pa m. Metelle metelle men kisa map fè si etidye si lòt bagay lòt aktivite ke map regle. An ok donk sètadi aprè orè lekòl klasik anfèt aprè orè lise an fè pou ou an ou menm ou gen orè pèsonèl kew travay ale. Wi.
Men èske ou respekte orè sa alalèt? E m pa m pa ka di m respekte l a san pou san pase pafwa konn gen kèk ti enkonvenyan, kapab gen lòt bagay, aktivite nou pral regle e sa vin koz gen de pafwa n konn vyole orè a men nou toujou fè an sòt ke te mèt se inèdtan nou fè Nan orè. Ok. Umm eske sa vle di piske ou mete yon orè sou pye, donk fòseman ou mete tout matyè yo ladan l, eske sa vle di ke ou se yon elèv ki chèche kenbe ekilib nan tout matyè yo nèt? E konsènan de ekilib yo, m chèche jere sa pou jis kounye a m ap chèche amelyore ekilib la. Paske pa bliye gen matyè ki pi. ki parèt pi konplike ke lòt, sa vin koz ke ekilib la n ap chèche aranje sa pou ke nou mete tout matyè nan menm nivo. Ok.
Donk èske sa sa ta sa ta pouse m konprann ke nan nan kad etid ou, ou fè yon jan pou ou pa kite matyè kouvri lòt, men ou fè yon jan pou tout matyè nèt Ou chèche gen mwayèn, bon, m pa ka di kontante w pou gen mwayèn yo mande an, men ou chèche fè efò ou pou maksimize l ladan l. Ok. La, mwen anvi konprann, kòman Mackenley etidye menm? Paske la, se vre, ou ban nou teknik lan, ou mete yon orè sou pye, men kòman ou etidye? Pa egzanp, gen de moun lè y ap etidye, se motamo. Gen de moun lè yap etidye se rechèch yo fè, gen de moun lè yap etidye tou depi yo konprann leson an yo kapab. Donk ou menm kòman kòman teknik paw la ye? Bon, anplis de anplis de eksplikasyon pwofesè a bay la, e lè n rive lakay nou nou nou gade kaye a. Paske lezapremidi tou solèy la enpe bay pwoblèm. Epi, byenke n gade kay a ann apremidi, m panse demen maten a katrè kanmenm nou fè tout sakrifis pou n leve pou n etidye. O Dyon bagay enpòtan! Ou leve granm maten avan w al lekòl pou w etidye. Donk sa li vin tounen yon rityèl pou ou, chak maten ou gen pou w leve pou w rankontre avèk yon kaye. Sa vle di sa montre ke w fè pati de elèv ki toujou ap prepare kou Avan ke w al lekòl.
E ki benefis ou wè sa pote pou ou lè w fè sa chak maten? E benefis lan, m wè li vin pote yon chanjman nan mwen, epi li vin kreye yon amelyorasyon pou mwen tou.
Ok. E donk, Eske sa konn rive tou ke w travay an gwoup anpil? Paske kòm ou etabli yon rèv de travay, eske ou konn travay an gwoup anpil? E, travay an gwoup la m toujou fè sa paske lè w lekòl la fò w aprann ede lòt elèv ki pa kapab yo. E sa vin rann ke menm lè mwen gen orè m toujou fè yon fason depi y ap travay pou m la kote ke si yo panche pou m te ka ba yo yon oryantasyon. Ok.
Pandan wap pale de elèv yo avèk gwoup de travay, sa tou pouse m mande w, se kòman relasyon w ye avèk kamarad de klas ou? Paske ou di ke ou lise non Alexis pandan, depi an nan S1, e kounye a ou nan S4, sa fè toto 4 ran. Donk se kòman relasyon nou ye? E, relasyon an, nou gen yon amitye ki, ki trè, ki trè lakòl. Paske mwen menm lekòl m pa konn abitye gen ènmi lekòl, m pa janm gen ènmi lekòl. Ok. Paske byen menm ke m gen yon kont avèk yon elèv, so m chèche aranje sa paske lekòl an swa se yon fanmi li ye. Ok. Byen ke yo gen yon fanmi lakay ou, men lekòl an swa ou gen yon fanmi tou.
Ok, donk sètadi, ou pa sèlman wè lekòl kòm yon kote wap akeri konesans, men ou wè l tou kòm yon kote pou konstwi de relasyon ki kapab de relasyon a lon tèm piske ou pale de elèv lekòl ou kòm fanmi w. Ok, la nou anvi konprann, la mwen ap mete Marc-Henley nan po yon elèv. Kòman w ta kapab klase tèt ou kòm elèv? Èske w te yon elèv ki te dezòd? Èske w te yon elèv ki te trè entèlo, ou toujou chita devan? Èske w pa p kraze klas? Ou toujou vin alè? Ou toujou ponktyèl? Kòman w te ye? Bon, konsènan de vini alè a, m toujou fè yon sòt ke m lekòl la byen bonè depi avan ke klòch lan sone. Men, nan klas, nou toujou bay. Toujou ap bay ti chalè ou konnen. Depi elèv li souri, depi elèv la ap pale ou toujou gen tandans reponn li. Men sa pa konn koz nou kraze klas pou deranje pwofesè ki pou rive nan yon pwen ki pou mete nou aleka de klas la. Donk sa vle di ou pran ti plezi w nan sal men se avèk yon pakèt kontwòl e metriz an menm tan. Wi.
Ok.
Umm la nou te ka enterese nou kounya avèk aspè kote ke m te anvi mande w èske Mackenley konn rive nan yon pozisyon pou l tèlman strik a tèt li nan kesyon lekòl pou l menm si l fin pran rezilta pou l malgre l pase kou a li fè yon maksimòm pou kou a men l santi l pa satisfè. E sa sa konn rive tou, e sa konn rive souvan, paske gen de pafwa m konn tèlman sakrifye m pou yon matyè, ke m di, yo konn menm, m konn menm jwenn nòt, m di ke nòt sa m pa, m pa kwè ladan, m pa kwè li m fè vre, paske gen de sakrifis m fè pou matyè a, so, gen de pafwa m konn santi m pa satisfè men, ou konnen, nou oblije reziye nou. Ok, e nan menm sans sa a, ki pi bèl eksperyans ou fè lekòl? E gen anpil bèl eksperyans, men pami yo, m kapab di pi bèl eksperyans lan se lè ke m sakrifye m pou yon matyè, epi jan m te ap atann l ap vini an, se konsa l vini ki vin koz m fè yon maksimòm pwen. Epi lòt eksperyans ankò, se lè ke m al reprezante lekòl mwen nan sèten aktivite. E
eske ou genyen prè de 14 an lekòl? Wi.
Eske nan tout, alò, nan tout 14 an sa ou rankontre avèk yon pakèt pwofesè, anviwon senkantèn. Wi.
Men eske gen youn jounen jodi an, kòm trè byento ou pral kite lekòl, men gen youn pami tout pwofesè sa yo ki te make parkou ou, ki make ou kòm elèv? E pami pwofesè sa yo, m rankontre plizyè pwofesè men pami yo gen yon madam ki rele madam Olive e ki te fè katriyèm ane je kwa nan lekòl Noeline Marc lan, li te fè katriyèm ane m mwen. So, madam sa te sèvi yon sous de motivasyon pou mwen e toujou pèmèt mwen, toujou ban m opòtinite pou m etidye, travay pou m konprann e eksplike m lè ke m pa konprann yon sèten bagay. Ok.
Humm byen souvan, alon talè ou sot pale nou de rituel sa pou genyen pou leve bonè, pou etidye, pou repase, pou travay. Eske son bagay ke ou akeri pandan ou ap grandi, ou di mwens se paran ou, ou di mwens moun lakay ou ki te strik avè ou konsa nan koze lekol? Bon e manman Manswèl pa renmen lèm leve twò ta tou. E li toujou fè yon sòsye poum leve bonè paske le pli souvan yo toujou di depi e gason ki pa leve bonè e parese wi. E nan kontèks sa li pafwa depi wèl leve l pral vann li konn leve m a 5 è. Apre m vin di tou m sipoze leve pi bonè pase m wè manke tan. Si m leve a 5 è la, 6 è l gentan fè klè. Epi a 7 è m pral lekòl so m di konsa 4 è ap pi nan avantaj. Ok, donk sètadi lefètke w deside leve a 4 è se yon desizyon estratejik parapò a tout sa w gen pou fè nan yon maten, prepare, òganize w e planifye pou w pran wout pou w al lekòl, ou estime ke 4 è Se se dat iltim, se moman ke w ap genyen pou w gentan revize, repase, travay, eksetera. Wi.
Ok.
Eske, kisa ki bousòl ou pandan w lekòl? Tankou, kisa ki fè menm si ou ta rive yon kote ou fatige, ou bouke, men a chak fwa w sonje kote w vle ale, ou redouble defò pou w rebalanse? E,
an tèm de sous motivasyon, E paran m an swa depi depi m panse avè yo, m toujou di m konn kote m soti e m konn kote m prale tou. M toujou gen yon sòt de motivasyon lakay mwen pou m motive pou m ale vè lavan. Donk si m byen konprann se se paran w. E pandan n ap pale de sa, si w ta gen yon moun w ta anvi remèsye, paske lè w ap gade jounen jodi an moun ou ye an se Se fwi travay yon pakèt moun ki vin bay ou menm jounen jodi a. Donk si w gen de moun ke w te vle remèsye, kiyès yo t ap ye k ap gade w? E,
an premye lye, m t ap remèsye manman m ak papa m k ap gade m oubyen tande m. Epi ankò m t ap remèsye lekòl mwen, espesyalman direktè a ak tout staf li, epi kamarad mwen osi. M panse ke si m t ap pran tan pou m remèsye tout moun, sa t ap pran yon pakèt tan. E lòt yo, lòt sa m pa site yo tou, m ap remèsye nou. Ok. E la a nou nou ta dwe prèske rive nan fen emisyon an. Ki Èske sa rive w deja anfèt pou yo onore w pou efò w? E Wi sa rive souvan nan lekòl mwen e de felisitasyon kon sa konn gen dot e efò oubyen dot kado ankò. Ok.
Doc Mackenley, jan m te di w talè a, nan emisyon nou Fas a Fas a Lekselans, nou vize mete limyè sou yon pakèt jèn k ap fè efò, e nou menm nan Rèv Medya se jan de moun sa yo ke n ap chèche, e nou t ap santi nou manke si w ta pase nan emisyon an pou nou menm nou pa ta salye travay, oudiwens efò ke w konsanti pou w fè w distenge pami lè distenge.

Anfèt, pa rapò avèk ekselans akademik ou, èske anviwònman ou, paske anviwònman an w ap jwenn yon pakèt enfliyans ladan l, w ap jwenn lòt jèn, w ap jwenn lòt kouran ki kapab oryante w lòt kote, kòman ou menm ou fè jere tout bagay sa yo pou ou menm ou toujou rete fikse sou objektif ou ki se lekòl? E, an premye lye, m ka di m gen yon detèminasyon Paske, jan w di, milye te kapab enfliyanse m. E te gen anpil lòt bagay ankò ki te ka enfliyanse m. So, m jis akse rete sou lekòl mwen paske m konn kote m soti e m konn kote m prale. M te vle fè meyè de mwen menm nan tout sa ki ap fèt parapò a zòn nan. E m pa twò chita tou. Paske m toujou gen yon bagay m pral regle. Valiz mwen toujou sou do m. Epi m toujou pral travay. Sa vin koz m pa gen tan pou m chita. Epi e pafwa m al jwe ti foutbòl bò lakay. Ok.
Sa fè 2 fwa w di sa la a. Ou konn kote w soti? e w konn kote w vle ale. Èske w ka yon ti jan esplike nou, paske menm mwen menm m anvi konprann, ki kote w soti? Ki kote w vle ale? E byenke pakou yo anpil, konnen, e m rete nan, m rete nan yon katye ki po, ki popilè anpil, so, m te vle eksele pou leve nivo a pou fè miyò de mwen menm pami tout moun ki nan zòn nan. Ok.
Mwen panse ke nou ta nou ta dwe preske fini e Mackenley sa ke nou pral mande w se kesyon abityèl ke nou konn mande tout lòt jèn yo kòm jèn ki distenge ou pami lè distenge Lè m di sa konsa, se se il y a d'autres élèves qui anfèt gen lòt elèv k ap fè efò tou, men nan tout sa k ap fè efò a, se ou menm ki plis briye. Donk, kòm ou distenge w parmi les distingues, ki lòt konsèy ke w te ka vle bay tout lòt jèn ou dimwens tout lòt moun k ap gade w nan moman an? E konsèy map pote pou moun kap gadem yo espesyalman jèn yo e map di nou pa dekouraje sa kòmanse fè sakrifis fè sakrifis e sak potko fè sakrifis yo tou pou nou mete nou an mezi kote ke nou fè sakrifis paske lekòl menm jan Mandela dil e ledikasyon sè lam la pli pwisant. pou chanje le mond so m espere nou motive e m konn toujou tande granmoun yo ap di lè l fè nwa se lè sa l pral jou m espere nou motive epi rete konsantre pou n avanse vè lavan.
Dakò Mackenley, E m panse ke tout jèn kap gade w, tout jèn ki tap tande w, e m pa menm di jèn sèlman paske nou konnen ke emisyon nou yo se pa sèlman jèn ki gade yo, e tout moun ki ap gade w, ki gen pou tande w, kapab enspire de konsèy ou yo, de teknik ke w bay, pou ke yo menm tou, si yo vle pèfòme lekòl, ou di mwen si yo vle pi eksele tou, yo kapab swiv teknik ou yo. Donk nou te kontan genyen w avèk nou sou panèl lan jodi an, e si w ta gen yon dènye mo pou di, M panse ke nou te kapab konkli. E dènye mo m gen pou m di, l pa gen anpil bagay, se mèsi avèk tout moun k ap gade m yo, e m ap di mèsi avèk Reb Media. Dakò, mèsi.
Ebyen, telespektatè, telespektatris, nou te kontan gen ou avèk nou nan kad senkyèm sòti nou nan kad emisyon nou Fas a Lekselans. Jodi an nou te pataje panèl lan avèk Etidyan sa a, elèv sa a ki soti nan lise Nord Alexis, ki an klas tèminal, se non li se te Mackenly Antoine, nou espere wè w nan pwochèn epizòd lan, dayè Lekselans ki enspire lè jenerasyon, a la pwochèn.